Eskizemwa. Ayibobo, ayibobo, ayibobo, ayibobo. Ayibobo tout vre vodouyizan, tout manbo, tout ougan, tout rèn chanpwèl, tout rèn bizango, tout frè mason, frè kabadis, yon gwo kout ayibobo pou nou. Se zanmiw, frèw, sèvitèw André Samson. Jodi a m pote pou nou yon rityèl, eskizemwa. Ki trè senp e trè pwisan. Men rityèl sa, se lè ou bay marye ak ni ak yon moun ou ka fè rityèl sa. Pou pou ou sou dominasyon moun sa. Pou moun sa viv viv sou dominasyon ou. Pou se ou menm kap domine moun sa sèlman. E mwen te viv sa. Nan yon maryaj yon frè kabalis e mwen te wè sa mwen pat gen nivo pou m te konprann sa men m te wè sa e mwen menm e lè m te wè n te gentan e paske lè m ale kèlkeswa kote m ale a mwen menm mwen toujou gen kèk ti obsèvasyon m ap fè mwen pa ale pou m fè tripòt e menm toujou w ap obsève kèk ti bagay. E malgre sa mwen obsève a rete pèsonèl a mwen menm ke mwen pa al di tèlman men sa m wè non. Men m konn obsève l. E lè sa mwen menm m te gentan panse se yon jès, kòman m te ka di sa, se yon mank de respè, se yon jès otoritè. Bon nòmalman se yon jès otoritè li te ye vre paske lè yo fè l se fòk se yo menm k ap toujou gen otorite sou moun nan men m se sa m te di pase mwen te fè tèt mwen travay m di si depi nan bag la epi fi a ap dirije nèg la e fwaye sa e p ap gen yon bòn vi vrèman se sa mwen te mete nan lespri m paske m te wè fi a pa t kite nèg la fin antre bag la li te kite l rale men l nan wout. epi li te fin antre pou kont li, epi li menm te fin antre pa nèg la ok brèf avan m kòmanse silvouplè map mande nou abòne a chanèl la edem pataje videyo yo like kòmante pataje mezanmi nou wèm la m kòkòy m tèlman fatige men m pèdi tan m ka men mwen fè videyo a se pa oken oken oken enterè mwen genyen pou m fè videyo a kòm nou wè sa deja kòm m di nou sa. Mwen menm pa mwen poko pami moun kap fè kòb sou youtube yo jiska mentnan map rann sèvis ok men nou menm rann mwen sèvis tou map rann nou yon sèvis nou rann mwen sèvis tou edem pataje video e menm lè mwen tap fè kòb menm lè chanèl mwen an te monetize si sa map bay yo bon fòk nou te ka abòne a chanèl la fòk nou te ka edem pataje video e alevwa nou plis ankouraje mezanmi son moun ap fè yon bagay San enterè. Nou sipoze ankouraje l anpil anpil anpil wi. Moun sa li pa fon bagay pou l konnen son kòb li bwal jwenn. Sèlman li fè l paske l konnen sa l nan sa lap fè a lap jwenn plizyè moun kap benefisye l. Li vle ede. Men nou menm nou ede m tou. Mwen pa di chanèl mwen an pa avanse non. Men nòmalman li ta sipoze nan yon nivo pi lwen pou sakrifis mwen fè. Bon m pa di gen moun ki pa, bon m pa m pa pral fè oken polemik paske tout frè m a sè m yo ki k ap fè yon bon travay m renmen nou tout paske mwen pa yon moun ki gen sans de rayi bò kote m ye, se lanmou ki nan kè m sèlman pou kèlkeswa moun m ye a, sof si ou vle fè m mal ke m regrèt sa pou ou. wap pran yon gwo so, ou gen dwa wè se pa menm mwen menm ki frape w atè men wap pran yon so ka menm, paske moun pa konn pèsekite timoun nan bitasyon manman m. Ok, brèf, jodi a m pote pou nou, kèlkeswa moun ki bezwen nimewo telefòn mwen se plis 509, 36 23 83 37 kèlkeswa kote ou ye a, ou ta bezwen nimewo telefòn mwen pa ezite rele m. Cia ap yon reyèl plèzi pou mwen resevwa ou. Ok bruh jodi an kòm nou wèm kòkòy m pap tèlman fè anpil tan eskize mwa jodi an m pote yon rityèl pou nou kòman pou domine yon moun depi nan lè nap marye a eskize m kòm m te di nou sa m viv sa deja. Nan maryaj yon frè kabalis mwen e pou jiska mentnan se madanm nan kap domine l, m te wè madanm nan pat kite l antre bag la nan dwèt li ke nou tap poze tèt nou kesyon e misye pat gen nivo pou l te konprann sa tou. Pwoblèm m genyen avèk frè mason kabalis mwen yo e genyen ladan yo Non sèlman ki egoyis epi ki pèsonèl. E se, pa gen oken granmèt, oken venerab k ap kite nou depase l. K ap ban nou tout kou vre. Se vre li pwofesè nou, li la l ap fòme nou men pa panse n l ap ban nou tout kou. E ou ka sezi wè ou rete nan yon asanble, ou tranntwazyèm, Jiska sou yon 33 zè men ou kokobe. Yon seri de bagay ou al nan mòn ou mache chèche. Yon seri de bagay tou se astral men ou mache chèche l. Yon seri de gen seri de kou se nan mond envizib ou ale ou al chèche. Genyen se anba dlo desann tout kote sa oubyen se chache ou chèche. Men genyen se chache dè pe dè vodouyizan. Pase gen de vodouyizan ki gen gwo gwo kou anba men yo. Yon de vodouyizan ki konn gwo kou mwen konnen mwen menm gwo kou se chache jwenn yo se pa egoyism mistik se mache chèche mistik se banm ma ba w si w ekoyis ak sa ou konn nan m regrèt sa pou ou e si w pèsonèl tou m regrèt sa pou ou ou pa lage nenpòt kou nan men nenpòt moun pase gen de moun fyète l Se poul wè yo ye li kokobe yon fanmi pou lap domine yon fanmi gen de moun fyète l pou li veye nan zòn nan fòk se li menm pouki sou dominasyon tout zòn nan fòl wè lap pase moute pase moute pase moute epi tout moun menm ap des nan zòn nan menm ap desann pou se li menm yap vin adrese se fyète l sa poul wè se li menm ki mèt zòn nan, ki gen gwo kay, ki ka fè biznis, lòt yo menm ap manje fatra, se fyète l. Men lòt yo pa ka fè biznis li menm, biznis li ap mache. Depi yon lòt ap fè yon ti biznis, li gen tan fè yon bagay, li kraze l. De twa semèn, lòt la vann epi li gen tan pa wè kòb la. Gen de moun se fyète l sa. Men, ou vle m di w yon bagay? Depi w wè nan pati mistik la e konsa w ye zanmi m. Menm lè w wè bagay yo ap byen mache pou ou pa enkyete w. Fyèl ou ap pete kanmenm. E w ap fè yon djòb pou ou jiska katriyèm jenerasyon. W ap travay pou pitit ou, pitit pitit ou, pitit pitit pitit ou jiska katriyèm jenerasyon. Paske sa w fè se li w wè. E sa k fè mwen toujou di nou sa. Mistik bèl anpil e m renmen mistik anpil anpil. Sa ka rive an 2022 a la mwen fè yon chanèl youtube pou m pwomot maji, pou m fè pwomosyon pou maji, pou m bay kou mistik. Sa ka rive an 2023 a chanèl mwen an vire, m ap preche levanjil pou Bondye, m ap bay de vèsè biblik, m ap preche levanjil. Ki pap deranje m ditou. Si se sa Granmèt la vle. Oken pwoblèm. Men ou wè kèlkeswa moun ou wè ki pran mistik pou l fè mal, l ap tounen dèyè w mil fwa wi. Mistik se vre se byen ak mal li ye. Pase si pa gen byen pa gen mal. Ase son moun voye yon maladi sou moun mwen fòm touye moun nan poum ka geri trete malad la map trete maladi a map touye malfektè a pase sim pa touye malfektè a maladi a pap geri vre li bay pouse l lèl wèl geri li bay voye yon lòt maladi ki pi gwo sou li son moun touye moun moun mwen mpap ka gade w nan je ditou monchè mpap kite w touye yon dezyèm moun. Map balerize fanmi sa. Sa ka rive nan fanmi an menm ti bebe mouri men ki pap fòt mwen men m oblije fèl. Si w pat pè fèm kriye m paka pè fèw kriye tou. Bagay yo se konsa l ye. Men mwen pap konsidere yon moun itilize misik la pou fè mal. Si yon moun nan fè w mal fò l jwenn replik. Se konsa sa ye. Men gen de moun fyète l se fè mal. Pou l pase la pou l wè yon moun ap pase mizè pou se li menm. Moun nan fou e lap ranmase fatra, lap benyen nan labou, se li menm, se fyète l, bon lap pase maten midi swa pou l wè moun sa sal, moun sa ap mal viv, mwen map mande kòman konsyans ou ye. Bon gen de anpil, nan domèn pam nan gen moun ki gen pwoblèm avèm, gen moun ki dim. Poukisa se pou bib mwen pran mal preche? Se afè pastè map regle e yon vrè majisyen pa gen dwa baze sou mal. Lap pi saj tou. Aprè e moun nan ouvè bouch li se fè li kafòtè l bagay. Non. Zanmi m tankou plis konnen ou sipoze pi saj. Kite moun nan fè, toujou kite yo fè w avan. Kite moun nan moute sou ou mal. E moun nan ka, ou ka sezi wè yon moun banm yon kalòt, m pa fè w anyen non. Ou ka sezi wè sa wi. Men, men, si yon moun bay madanm mwen yon kalòt, yon moun bay pitit mwen yon kalòt, je ap, dife ap tou sot lan je m otomatik. Men mwen menm, sa ka rive m pa fè w anyen. Sa ka rive m ba w replik wi paske m sansib ou figi m anpil. Yon sipozisyon m fè w wi. Men ou pap vin banm yon dezyèm kalòt. Ou vin banm yon dezyèm monchè map regrèt sa bro men mwen menm mwen pa al nan misik poum fè moun mal poum defann tèt mwen m pa konsidere yon moun tou fè moun mal men m konsidere w defann tèt ou lèm baw yon kou e pou defann tèt ou keswa koum baw la e pou defann tèt ou sa ka rive m baw yon kou ou pa fèl mwen menm koum bay yo sa pa vle di m fè tout non. Mwen konnenl m bay li m patajel m pa wè pwoblèm ki gen nan sa non m patajel ok brèf eskize mwa m konnen nou pral di m pale anpil map pare tann nou tou e kòman pou domine yon moun depi nan maryaj lè wap marye avèl wap pandan lap mete bag pal la paske se maryaj se yon pataj dalyans li ye pandan lap mete alyans pal la nan menw Pa kite fin foure l nèt. Eskize mwen. Pa kite fin foure l nèt, wap wap pran l wap fin antre l nan dwèt ou pou kont ou. Epi pal la wap antre l nèt nan dwèt li. Si se fi a ou vle fè sa pou nèg la, si nèg la pa konn anyen nan bagay yo, ou ka fè l. Si se nèg la tou ou ka fè l pou fi a. Ou ka fèm bak ou pa fèl men m baw yon kou pou defann tèt ou. Ou vle sou dominasyon moun nan. Moun nan pa nan ma plede pwomennen deyò fè fi a goch a dwat pou fi a pa nan pa wè lòt moun depi ou di entèl chita la se chita la pou l pa nan fout vwazinaj depi ou di moun nan chita keswa sa w di l fè a se li l ap fè l ap sou dominasyon w. Enben kòm m wè videyo a pap ap kouri Kòm m toujou di nou sa, toutan ki gen plis men deyò ni pa bon pou moun tou. Men dèfwa si w gen yon mesaj ou fè pa, ou vle fè pase, se soude pou w fè pase l. Pou moun ou pa ka di m mwen, mwen fè videyo twò long. Gen moun ki fè nimewo, e videyo jiska 30 minit, ki pa yon pwoblèm. Enben, se te yon rèl plèzi. Se te zanmi w, frè w, sèvitè w André Samson. A la pwochèn pou yon lòt videyo. Tchaw tchaw!